nan tan pase ak nan tan fiti, pase nan tan prezan m te gentan ba nou l deja, men nou rete nan tan pase avèk tan fiti lan mezanmi bon ann kòmanse pou vèb AR m ba nou egzanp de chak nap kòmanse la pou vèb e pou pou fiti la ann kòmanse pou fiti la san nap pran pase a ann al pou fiti la pou fiti la mezanmi pou nou ka konjige vèb yo nan tan fiti gen 2 stil 2 stil de fiti Destiny ki gen 2 tan. Nou pral swiv. Gen yon fiti lè n ap itilize ki sa nou itilize? Nou itilize vèb ale avèk vèb la apre a lenfinitif. Pa egzanp, ki sa n ap pran? An n pran vèb travay ki se trabalyal. Sa di mwen pral travay.

Pou yo kab itilize fiti a, se mwayen ki pi fasil pou ou kapab itilize vèb la nan tan fiti. Ann pran vèb er kounye a pou nou ka suiv. Comer, ki vle di manje. Eu vou comer, mwen pral manje. Você vai comer, ou pral manje. Ele vai comer, li pral manje. Ela vai comer, li pral manje. Nós vamos comer, nou pral manje.

Transfere. Eles vão transferir, yo pral transfere toujou. Elas vão transferir, yo pral transfere. Sa vle di, se yon fòm ki trè senp. Se sèlman fòm sa ou itilize pou kapab fè vèb fiti la. M pral ba nou yon lòt fason ankò ke ou kapab fè pou mete l, vèb la nan tan fiti ankò. Men mwayen sa m sot ba nou la, se mwayen ki pi fasil la. Men twazyèm mwayen, dezyèm mwayen an, se mwayen sa m pral di nou an la, ann ale kounya. Pa egzanp, Tan fiti sa m pral pase nou an la, se yon tan ki, ki Brezilyen yo pa itilize souvan tou. Yo pa itilize souvan, men kanmenm m ap pase nou l. Pa egzanp, nan ale, nan pran pou vèb trabalhar. Eu trabalharei, mwen pral travay. Sa w wè sa li yon ti jan diferan, paske se fòm sa, Brezilyen yo pa itilize fasil, men se moun ki edike, m ta di moun sesi ki sela nan, nan, m ta di ki, ki okipe gwo pòs ki itilize lang sa lan sans sa.

Ou konprann non? San pwoblèm. Èl di comer, eu comerei. Èl di se, se menm jan an ou kab itilize sa. Èl di ou dèke pran menm fòm nan, fè lòt fraz ansanm avèk yo, ou mèt konjige lòt vèb yo ansanm avèk yo lan menm jan an, pa gen pwoblèm. Paske se yon bagay ki trè senp li ye, li trè fasil, ou konprann? Sèlman pou di nou ke. Pa bliye like kanal la mete bay fè kòmantè tou konprann si nou gou bagay nou pa konprann toujou mete metem metem sou sa poun ka konpran poun ka konnen sa nou pa konprann yo ok pa bliye ke enskri mezanmi pataje video yo enskri nan kanal yo nou konn bagay yo trè byen pa bliye ke e mwen pral ba nou yon ti moman tou mpa konnen si nan lòt semèn pral ba nou e tanp. pase. Mwen mande w tan pase a, nòmalman. Mwen fin mande w tan pase a, apre sa mwen gen seri de lòt bagay ankò m pral ba nou. Ou konprann non? Sa se tan fiti la m sot ba nou la mezanmi. E m ap mande nou konprann li, eseye swiv. Sèlman premye tan sa m te ba ou a, sa sa m di ou sa, eu vou trabalhar, você vai trabalhar. Nan tan sa a, Brezilyen yo itilize l pi fasil. El di se tan sa a ke ekip plis se n ta di ke ki plis itilize nan lang pòtigè lan. El di map m espere nou konprann, nou fè efò pou nou kapab etidye plis, ou konprann? Konsa tout bagay ap plis rezoud, ou konprann non? El di pa bliye ankò like kanal la, enskri e fè tout sa ke nou konnen